Move nouvèl pi rèd sa fenk tonbe maten an la nan la repiblik dayiti kote maten an chèf gang yo otorite yo yo menm yo anfas lapolis kote gen 4 polisye ki tonbe maten an la e gang yo menm yo deside pran yon blennde ankò pi rèd nan men polis yo bagay la rive jou tribinal kondi moun yo mezanmi bagay la rèd bagay la du e polisye yo menm yo pa sispann tonbe aprè tout atanta yo te vin fè sou bsap yo kounya la maten an la nou gen 4 polisye ki tonbe epi nèg polis yo yo menm yo viktim. Chèf gang yo menm yo deside pran yon blennde maten an la ankò e bagay yo menm yo pran yon lòt faz. Ensekirite a li menm an Ayiti m pa kwè kilè sa ap janm sispann. Maten an la mezanmi bagay yo di, yo di nan lakou Pòtoprens e mèdamzèmèsye polis anfas bandi kote maten an la 4 polisye tonbe maten la anba bal lapolis, polis anfas gang, kote gang yo yo menm yo pa deside bay vag e yo di se yo menm ki pou pote viktwa maten an la madam e mesye entènot ann swiv kòman bagay yo rèd bagay yo di mezanmi e nap swiv nan peyi dayiti an nan la repiblik dayiti an la maten an la kote bay yo yo menm. yo pa deside chanje tout jounen son move nouvèl lè se pa avyon ki pa vole mezanmi lè se pa biwo ki pa ouvè maten an la chèf yo yo menm yo deside ay kanpe anfas bandi e jis yo ta viktim gen 4 ladan yo ki tonbe maten an la bagay yo rèd bagay yo di mezanmi mezanmi. Euu bagay yo yo menm yan yo pran yon lòt direksyon an mèdames et mèsye nan repiblik dayiti kote chèf yo yo menm ta sanble yo ta fè atanta pou antre nan vilaj de dye nou konnen kote ki rele vilaj de dye a mezanmi anm poul pa travèse sourit pa travèse ravèt pa travèse nou deja konnen kòman bagay yo ye nou menm nou pat deside ay travèse anm vilaj de dye kote nou toujou konn tande yap di Pa gen moun ki inosan nan zòn sa mezanmi, maten an la ta sanble se yon kout dwat ki fèt, polisye yo menm yo tap deside travèse pou yo te rantre, pou yo tale anndan vilaj la, ta sanble vilaj la menm li twò okipe, nou deja konnen ke chèf gang Izo li menm sa deja gen dwòn nan men l, yo deja genyen gwo materyèl pou swiv tout bagay, pou swiv menm foumi kap eseye travèse vilaj lan mezanmi. Bagay yo yo menm nou pa konnen ki kote sa ap rive, maten an la gen plizyè polisye ki tonbe, pami yo gen nan yo se gwo otorite gwo chèf yo ye, e maten an la menm blende nèg yo yo arive pèdi maten an la mezanmi mèdam mèsye e antouka antouka e nap swiv bagay yo la la fami entènot. Vilaj de Dye a li menm, si se pa Bondye ki di yon mo oubyen si se pa Ameriken ki deside desann nan vilaj la pou ta fè yon entèvansyon ki rele entèvansyon ki rete entèvansyon, m pa kwè polisye ap janm arive tante chans yo pou yo soti vivan anndan vilaj la. Gen moun ki ta menm fè konnen ke vilaj la gen anpil kote ki kòmanse abitab anba tè kote moun yo, chèf gang yo, deside fè kay anba tè pou al sere tèt yo e pou gen kontwòl vilaj la plis nan repiblik madam se mesye maten an la bagay yo yo pran yon lòt faz mezanmi ann swiv kòman sa ye maten an la polisye yo menm yo arive pèdi lavi yo jis yo ta rive pèdi yon blende maten an la mezanmi mesye e. Vilaj la li menm an chèf gang izo ki se otorite chèf peyi dayiti pa deside bay li vag alòske dwòn li an deja li te pèdi misye genlè retounen avèk yon lòt dwòn pi rèd madam e mèsye maten an la se konsa nap swiv bagay yo se konsa bagay yo ye maten an la medam mesye e bagay yo anpil. Medam mesye bagay yo anpil anpil antouka e se konsa sa ye maten an la nan repiblik dayiti. Izo li menm li deside frape yon lòt fwa ankò avèk dwonn li, ta sanble se dwonn nan misye itilize pou gen kontwòl nèg yo k tap antre, men bagay sa li menm sanble pa gen okenn moun, okenn otorite, okenn polisye ki t ka travèse vilaj lan, paske nèg yo yo gen twò gwo materyèl ki kanpe ap sispann ap tann tout sa kap vini. Izo li menm li kouche nan kabann li, lap kontwole sa kap vini. Ann nan vilaj lan paske yo menm yo di yo pap bay vag vilaj lan se lakay yo pa gen moun kap travèse sourit pa travèse ravèt pa travèse rat pa travèse e tout sa ki antre ann nan vilaj la se lanmò ou vin chache paske vilaj la li menm se pou yo yo gentan Yo gentan ansèkle, yo gentan achte vilaj la pou yo, se yo menm ki chèf tèt yo, se yo menm ki bay tèt yo manje, yo pa sou kont gouvènman, se yo menm ki otorite tèt yo e lè yo bezwen fè yon bagay se yo menm ki fè degaje yo ki koz lapolis yo yo menm yo ta rive pèdi lavi maten an la avèk dwonn. Izo a ankò li menm ki bay yon lòt viktwa ankò maten an la medam mesye e polisye yo menm yo fè plizyè defèt e yo menm fè lapèn kote gen 4 nan yo ki pèdi lavi yo ta rive kwè ke yo pèdi yon dronn mete sou li yo pèdi yon blennde E bagay yo yo menm yo anpil la medam mesye e nou pa konnen kote sa ap rive nan repiblik nap swiv se konsa nap swiv maten an la koman gè yo ye koman bagay yo ye se antre bandi avek dron epi la polis se konsa bay yo ye maten an la nan repiblik dayiti medam mesye antouka nou pa konnen ki kote sa ap rive si sa ap rete la menm men mwen gen enpresyon ke. Izo li menm li pap bay vag bandi yo menm yo pap bay vag se konsa sa ye madam mesye nan repiblik ayiti maten an la se konsa nap swiv bagay yo antouka toujou rete branche pou gen tout enfòmasyon sou info news toupatou medam mesye nap rete swiv fòk sa chanje li menm li paka rete konsa. Ensekirite a li menm an ayiti m pa kwè kilè sa ap janm sispann. Maten an la mezanmi bagay yo di, yo di nan lakou pòtoprens medam zè mesye polis anfas bandi kote maten an la 4 polisye tonbe maten an la anba bal lapolis, polis anfas gang kote gang yo yo menm yo pa deside bay vag e yo di se yo menm ki pou pote viktwa maten an la. Madam e mesye entènot ann swiv kòman bagay yo rèd bagay yo di mezanmi e nap swiv nan peyi dayiti an nan la repiblik dayiti an la maten la kote bay yo yo menm yo pa deside chanje tout jounen son move nouvèl lè se pa avyon ki pa vole mezanmi lè se pa biwo ki pa ouvè maten an la chèf yo yo menm yo deside ay kanpe anfas bandi e jis yo ta viktim gen 4 ladan yo ki tonbe maten an la bagay yo rèd. Bagay yo du mezanmi mezanmi. Euuh bagay yo yo menm yo pran yon lòt direksyon an mèdam e mesye nan repiblik dayiti kote chèf yo yo menm ta sanble yo ta fè atanta pou antre nan vilaj de dye nou konnen kote ki rele vilaj de dye a mezanmi anm poul pa travèse sourit pa travèse ravèt pa travèse Nou deja konnen kòman bagay yo ye, nou menm nou pa t deside al travèse Vilaj de Dye kote nou toujou konn tande y ap di pa gen moun ki inosan nan zòn sa a mezanmi maten an la ta sanble se yon kout dwat ki fèt polisye yo menm yo t ap deside travèse pou yo te rantre pou yo t ale anndan vilaj la ta sanble vilaj la menm li twò okipe nou deja konnen ke chèf gang Izo li menm sa deja gen dwòn nan men l. yo deja genyen gwo materyèl pou swiv tout bagay pou swiv menm foumi kap eseye travèse vilaj lan mezanmi bagay yo yo menm nou pa konnen ki kote sa ap rive maten an la gen plizyè polisye ki tonbe pami yo gen nan yo se gwo otorite gwo chèf yo ye e maten an la menm blende nèg yo yo arive pèdi maten an la mezanmi medam mesye e antouka antouka e. Nap swiv bagay yo la la famille entènotre, vilaj de Dieu a li menm si se pa Bondye ki di yon mo oubyen si se pa ameriken ki deside desann nan vilaj la pou ta fè yon entèvansyon ki rele entèvansyon ki rete entèvansyon m pa kwè polisye ap janm arive tante chans yo pou yo soti vivan anndan vilaj la. Gen moun ki ta menm fè konnen ke vilaj la gen anpil kote ki kòmanse abitab anba tè kote moun yo, chèf gang yo deside fè kay anba tè pou ensere tèt yo e pou gen kontwòl vilaj la plis nan repiblik madam se mesye maten an la bagay yo yo pran yon lòt faz mezanmi ann swiv kòman sa ye maten an la polisye yo menm yo arive pèdi lavi yo jis yo ta rive pèdi yon blende maten an la mezanmi mesye e. Vilaj la li menm chèf gang izo ki se otorite chèf peyi dayiti pa deside bay vag alòske dwonn li an deja li te pèdi misye genlè retounen avèk yon lòt dwonn pi rèd madam e mesye maten an la se konsa nap swiv bagay yo se konsa bagay yo ye maten an la medam mesye e bagay yo anpil.